Bonjour, bonswa depandaman de kilè ke ou pral gade video sa mwen salye ou. Se John Fed Valme ki antre nan kay la men pou pi senp ou ka sèlman di JF map reponn ou an gran jan. Nou konn sa l ye deja, jodi a m kontan m pote yon lòt video pou nou. So e gen yon zanmi ki te poze m yon kesyon e atravè dènye video ke m te lage a ki se Saint Fleur Jean Bernard Mizik Promo e video sa se espesyalman pou ou men avèk tout moun tou ki bezwen. M konnen gen anpil ti jèn parèy mwen ki gen anpil anvi gen pwòp stidyo pa yo lakay yo. Donk mwen menm tou m te rive yon moman m te bezwen enfòmasyon kisa ke m ap bezwen pou m gen pwòp ti stidyo m lakay mwen. Nan chache enfòmasyon e malgre mwayen pa anpil men m fè efò M achte kèk ti bagay de baz pou m kapab fè pwòp stidyo m. Jodi a m vle pataje eksperyans mwen e tout sa ke m genyen e tout sa ke w ap bezwen pou ke w kapab gen pwòp stidyo lakay ou. Pandan m ap akonpanye avèk zanmi m ki se ti kamera sa a ki pral ban mwen tout detay yo nan tan reyèl. Pou w fè yon stidyo lakay ou li pa vrèman konplike, li sèlman mande yon ti. Ti lajan, konprann, pou ke ou kapab fè kèk depans. Nou konnen, tout sa ke ou bezwen nan vi sa, ou oblije sakrifye ou pou li. Donk, se poutèt sa, e m ap pataje avèk nou ki sa ke ou ap bezwen pou kapab gen pwòp studio lakay ou. Premyèman, tout moun konnen ke ou ap bezwen yon laptop, konprann, e ou ap bezwen yon laptop, menm si li pa parèy pa m nan, men omwen fò ke li kapab sipòte yon pwogram Pou ke yo kapab anrejistre vwa ou. W ap bezwen yon kat son. Konprann? Ay ti bagay malere men kan menm li sèvi. Donk e w ap bezwen yon kat son paske se li menm ki pral mete w an kominikasyon. Sa se mikwo a. Sa se mikwo a m ap pale. Ou ka remake chak lè ke m ap pale. Donk e gen yon sign ki pwouve ke pawòl la sòti. Avèk la tou mwen gen mikwo a, sa vle m kab tann yon mizik, li pa oblije enfliyanse sou sa ke m ap di nan mikwo a. E sa a, se sa ke l itil. Li pèmèt ke ou separe vwa ou ansanm avèk nenpòt sa ou kapab. Epi l tou mete tout. Sa ke ou genyen yo an kominikasyon avèk pwogram dijital ke ou pral mete sou laptop ou a. Pi enpòtan ankò pou gen yon spikè, sa ka rive ou kenbe ak kas la an atandan. Konprann gen k pi chè, men sa pral depan de ou menm kisa ke ou ka achte. Kisa wap bezwen, wap bezwen yon kas, enpòtan, trè enpòtan, wap bezwen yon kas. Paske ka sa li menm, se sa, se kas mikwo e tout bagay sa. Ou pral antre an kominikasyon. Bon, sa pral depan de ou menm ki mikwo ou ka achte. Men wap bezwen yon mikwo. Li te enpòtan tou pou gen yon filtè paske li ede ou anpil nan moman ke wap fè pe, pouse, pouse, pouse, pou, pou, pou, pouse, pouse. E mikwo a pa gen ase de kapasite pou l sipòte pe a. Se sa fè pafwa li gen yon bri ke l fè lè ke wap di mo sa yo. Filtè a ki sa l fè li pèmèt ke li depi nan wout li gentan kenbe e fòm brit sa ki nan p a jis pou mikwo a kapab ka absòbe pawòl ke w ap di a. Sa yo vrèman enpòtan pou ke w genyen yo. Se te sa sèlman ke m te pase di nou. E pa bliye abòne avèk chanèl la epi. Evite zanmi ou paseke edem grandi epi pi devan tou mka ede w grandi anpi an nou grandi ansanm sèlman abòne avèk chanèl la kite yon kòmantè epi se te video sa ki m te pote pou tchaw tchaw a la pwochèn pou yon lòt video fallow.